Bonjour tout ti zanmi Ridou yo, jodi a m vin avèk yon resèt pou nou, resèt sa nou te wè pla a deja m te poste l sou Facebook la, nou te mande pou m te fè videyo a, ebyen jodi an mwen vin ansanm avèk videyo a pou nou ki se colombo de poulet men m ap akonpanye l avèk yon ti diri blan, ebyen se resèt sa m pote pou nou jodi an, sa yo se engredyan ke m ap bezwen pou colombo de poulet m nan. Pou resèt colombo de poulet m nan, kisa map gen bezwen pou li? Map bezwen vyann poul, sa se epis yo ki se piman, sèl, pwav, sa son lòt epis ankò, sa se lay, sa se safran, sa se epis blende, epi nou wè la mwen gen yon ti jiwòf epi lay. Mwen genyen kawòt. zonyon, pòm de tè, sitron, sa se yon ti piman mwen renmen itilize sitou pou lè map fè manje, mwen metel bouyi ladann mwen pike pwavon ladann. Sa mwen gen piman dous, mwen gen 3 kalite piman dous, mwen gen wouj, vè epi joun. Sa se yon ti pèsi ansanm avèk yon ti Pwaw. Donk mwen prale kòmanse ansanm avèk resèt lan. Premyèman kisa map gen bezwen, vyann mwen an mte gentan metel tranpe nan yon ti sèl avèk asid, kounye an mwen lavel deja, mwen pral mete dlo bouyi poum kapab chode vyann mwen an. Kounye an mwen prale limen fou an poum kapab mete fè dlo a cho poum mete vyann nan. Sa yo se sa mwen mete bouyi nan dlom lan, mwen mete yon ti pèsi epi pwawo. Mwen pral mete sèl. Map bezwen yon ti epis pou m mete ladan. Yon ti lay. Map mete yon ti jiwof. E pi, map mete sèl ladan. Kounye an, map kouvri dlo m nan pou l kapab bouyi e pi pou m al chode vyann. Ok ti zanmim yo, pandan dlo m nan ap bouyi, mwen pral kontinye prepare sa yo tankou pou m kale kawòt lan, pou m tou rache l, pou l kapab pran mwens tan. Kounye a m ap koupe pòmdetè m nan. Kounye a m pral rache zonyon an.

M deja mete prè tout sa map gen bezwen yo. Kounye an lè mwen pral itilize yo m pap bezwen al rache yo ankò paske mwen tou rache yo. Kounye an dlo m nan ap bouyi mwen pral mete vyann mwen an ladan. Dlom lan santi bon timoun. Janm te di nou an vyann mwen te gentan lave tout bagay e map selman metel nan dlo vyann nan dlo a kap bouyi a. Sof ke ou konnen le fè ke vyann nan pa pral fè anpil tan bouyi nan resèt lan, lèw metel nan dlo ou metel chode a ou kitel fè yon ti bouyi poul ka byen lage. M ap kite l fè yon ti bouyi apre sa pou m desann. Kounye a, mwen prale retire vyann nan nan dlo a pou m kapab marinen l. Mwen etenn dife m. Pou marinen vyann nan ou bezwen epis. Sa li menm son epis m gen tou blende la pou lè m ap sèvi. Mwen nèk itilize l. Mwen mete yon ti piman. Si w pa gen piman an poud la, san pwoblèm. Si pa egzanp nan epis lan, si nan pilon ou fè l, ou ka tou pile epis e piman ladan l, piman pike an, pou w kapab fè l. M ap mete yon ti sèl. Sa se yon ti pwav. An poud tankou si yo tou moun ki itilize an yo fè epis la nan pilon. Li pi fasil pou yo tou mete tout sa yo la dan net nan epis la. San problem. Sa son ti lay. Mete ladan l. E pi sa se safran. Mwen toujou renmen itilize safran sitou m pa twò itilize an pat tomat pou m sèvi ni lè m ap fè sòs. Men ou menm si w pa genyen l, ou ka toujou, ou ka fè l konsa san w pa mete safran. Li p ap deranje ditou, l ap toujou pran koulè lan san pwoblèm. M ap mete yon ti sitwon ladan l. Ba mete trop sitron, mete yon moso sitron olye de yon gren pou evite ke li gen trop asid paske trop asid lan li pa bon pou sante yo. Si ou pa gen sitron tou depi ou te met tout bay sa yo ladan ou ka fèl san sitron san pwoblèm. Ok la vyann mwen map mete l fon ti poze pandan lap poze mwen pral kwit diri a mwen pral fon ti diri blan byen rapid ou konn tande rapid byen rapid. Kounye an sa se chodyèm ki nan dife an pou diri an pou diri an kisa map bezwen se trè senp pa bezwen anpil bagay mwen sèlman bezwen yon ti pwawo piman epi yon ti piman dous epi avèk sèl mwen pap mete magi nan diri m nan. Chodyè m nan cho mwen pral mete lwil. Tout lwil sa nou wè yo a tout map mete vre non. Ok. Mwen tou mete pwawo m fri. Map mete sèl la ladan. Men tankou wap wè mwen mete pwawo. Si w pa gen pwawo w ka itilize siv. E si w pa gen siv la. Ou ka itilize yon ti moso zonyon. Kounye a, mwen pral pati ansanm avèk colombo de poulet m nan. M sur ke vyann mwen an li pran bon sèl, li pran bon bon jan humm tout sa mwen mete yo ladan l paske mwen depi lè map netwaye la mwen te tou mete sèl avèk asid epi asizonman sa yo ankò. Pa bezwen di nou kòman lap gou.

Zonyon sa se pwavon oubyen piman dous. Epi sa son lòt piman m pa konnen non li non, men m toujou renmen achte l pou m kapab mete l bouyi nan manje epi m pike pwavon. Ok, kounye a m ap tann chodyè m cho pou m kapab kontinye ansanm avèk preparasyon colombo de poulet m nan. Chodyè m nan cho, mwen pral mete yon ti lwil. Pa anpil lwil, paske se pa fri w ap fri l. Jis mete yon ti lwil. Kisa m pral fè? M ap mete vyann mwen an nan chodyè a. Pou evite ke l vole, mwen fin mete l mwen kouvri l. Men de tanzantan mwen prale vire l. Nou wè kòman l ye? Kounye an de tanzantan mwen pral vire l jiskaske mwen fin mete lòt engredyan yo. Ok kounye an mwen ap vire l. Mwen kouvri l ankò. Ok kounye an map mete zonyon m nan. Li te tou gon ti grenn lay mwen metel ladann. Mwen pran yon ti tak nan marinad mwen an epi mwen mete ladann. Mwen vide pwavonm nan. Avan ke mwen al vide, mwen vide chak chak lò mete yo, ou brase yo. Byen brase, e pi pou mete yo, youn apre lò. Ok, kounye an, map mete pòm de tèm nan, ansanm avèk tout karòt nan. Mwen vide menm sa m te marine vyann nan, marinad lan, mwen vide l ladan l. Evite ke volim dife nou an twò wo pou l pa boule l. Paske letan lè w mete l w ap vire tout bagay yo sa ka rive li boule. Se sa k fè l mye pou w evite mete twòp dife anba l. Mwen mete yon ti dlo. Ok. Kounye an. Mwen kite li fè poul kapab fè yon ti bouyi. Lèl fin fè yon bon ti bouyi kounye mwen pral mete pimanm nan bouyi ladan. Dakò? Ta sanble diri m nan, dlo diri m nan ap bouyi. Ebyen kounye mwen prale lave diri an pou m mete nan dlo a. Ok. M sot lave diri m nan, kounye mwen ap mete l nan dlo m nan. Bon, m ap kite diri m nan bouyi, sof ke m pa renmen lè diri an twò grennen, sitou avèk sa l pral fèt lan, mwen kite l pou l kapab bouyi pou li lejè. Mwen pral gade evolisyon kolonbo de poulè m nan. Waww, timoun, gad yon bagay, gad jan l ap bouyi non. Ok, kounye an mwen mete jirof nan piman m nan. Mwen pral mete li nan kolombo a. Mwen ajoute l nan mitan. E pi m ap kouvri l anko pou l kapab bouyi. Ok ti zanmim yo sa se rezilta bannann mwen an nou ap gade la salad mwen gentan prè ban mwen montre nou colombo de poulem nan men li waw se tèlman bon donk dirim nan gentan prè tou tout bagay yo gentan ok. Ok kounye an nou pral manje ansanm avèm. Ok la nou wè rezilta manje kem ta prepare jodi a ki se colombo de poulet donk sa se rezilta plam nan mwen fin fèl mwen metel nan asyèt pou mwen al manje donk mwen envitew ou menm tou al eseye fè eksperyans sa donk li tèlman bon li gou. Se anfen! Bon, m pap di nou plis nou menm lè n al eseye, n a wè kòman sa ye. Sa se yon ti manje mennaj. Donk, ou pa ka fè manje sa pou kè mari w pa kontan. Mesye yo, nou pa ka fè manje sa pou kè madanm nou pa kontan. Donk, al eseye fè l. Se resèt sa a jodi an mwen te pote pou nou. Mwen espere ke nou gade video a, nou pataje l. Si w potko abòne ou menm ki apèn tonbe sou kanal sa, map mande w pou abòne, kòmante epi di sa nou renmen, di sa nou pa renmen nan video a, di kisa ke nou ta renmen ke mwen pote pou nou nan pwochen video ke map gen pou m pote pou nou. Se te zanmi nou Widoo ki te pote ti resèt Colombo de koulè sa pou nou. Pa bliye ke.